On antrenè pa gen pou fè kont avèk jwè, on antrenè pa genyen pou ap fristre jwè. Xabi Alonso genyen pou l jere pati sa. Si l pa ka jere l, janvye se dat limit li. Si pa janm genyen kap fè, si e kon jwè l ap jwè la, wè l gen 5 viktwa, son 5 viktwa blòf. e tout moun ki konprann foutbòl byen nan sa m ap di la, nou konnen se yon senp viktwa blòf. Jan l te ye nan koup di monn 2 klèb la. Kon l jwenn yon bon ekip y ap y ap y ap kase tout dan l. Menm abit p ap ka fè anyen pou li. E Xabi Alonso sot pran yon leson foutbòl nan men nan men Cholo a. Cholo e le Cholismo n'est pas mort! Se sa k sot pase la a, Tcholo a montre ke l poko mouri jan anpil moun te kapab kwè li. M p ap pale de lòt chanpyona yo, se de match Real Madrid, Atlético Madrid la sèlman n ap pale. Sof ke m kapab di nou Liverpool, lòt lidè envenki ann Angletè a, premye tès li pase an deplasman ki s on bon tès, li pèdi 2 a 1, Crystal Palace bat li. Ni Real ni Liverpool tou lè 2 pèdi jodi a men Liverpool la na gentan pale de li demen dayè demen tou nap pale de Real la paske se mwen kap pale la men nou konnen le dimanch m pa twò pale se Krimberly, Fanfan avèk Fred ki pale plis mwen menm se kesyon m poze kòm moderatè lan emisyon an alò e match jodi a se te yon veritab tès Pou ekip Real Madrid la pou nou te konnen egzakteman ki kote Real ye pa rapò a sezon dènyè pwiske nou konnen ane pase Real Madrid te fè yon sezon vrèman katastwofik e Atletico Madrid se te youn nan ekip ki te mete Real anpil an difikilte. Nou te bezwen wè pa rapò a. sezon sa kote ke Real byen demare, li te genyen 18 sou 18, 6 match 6 viktwa, men pi fò ekip yo se te yon bann ekip fèb ke Real Madrid tap pede bat, nou pat janm kapab jwenn e te gen de siy de feblès men advèsè yo pat an mezi pou yo montre ke eske Real Madrid ki kote Xabi Alonso ye lan pwojè a. Sèl ekip. ki vrèman poze pwoblèm pou Real se Marseille yon ekip fèb an Frans e Marseille se yon ekip de dezyèm tablo an Ewòp e nan dezyèm tablo a li trè ba li te poze anpil pwoblèm pou Real Lan Lig dè Chanpyon an, li te montre enpe feblès, men malerezman pou li, yon vye desizyon abitraj lan yon fo penalite fè Real Madrid soti vivan lan match la, l genyen 2 a 1. E jodi a, se te premye veritab tès Real apre tès ke l te fè devan Paris Saint-Germain kote ke sa te fini trè mal pou li. E se menm bagay la k rive jodi a, piske ekip Real Madrid lan, se premye veritab tès li lan Liga a. An atandan ke li jwe avèk Barcelone, paske lòt ekip yo, sa l jwenn deja yo pat nan nivo pou montre a ki nivo ke li menm li ye. Xabi Alonso, ki se yon bon antrenè, parapò a sa ke l te montre lan Leverkusen, Avèk Alonso Ball lan ki fè ke tout moun te wè ke misye gen yon gwo bagay anndan vant li, mwen menm jiska prezan mwen menm tou m panse ke misye gen yon bagay anndan vant li, enben Xabi Alonso pran 2 souflèt marasa nan 2 premye match. enpòtan l jwe avèk Real depi l al antrenè. 4 zero Paris Saint Germain an se te yon leson men bon Paris li menm kalite foutbòl li pèmèt ke si w pa ka jwe avè l l ap ba w leson an men Atlético Madrid pa genyen tout bagay sa a dotan plis ke se yon ekip Atlético Madrid malad apre 6 jounen de chanpyona Atlético Madrid se yon ekip ki t ap beke plim ni ekselan a domisil medyòk an deplasman. ki vin fè ke 2 ekip yo pat rive a fòs egal nan 7 tièm jounen a jodi a Real Madrid gon te gon dayè se mwatye pwen Real ke Atletico Madrid genyen avan match sa Real Madrid te gen yon longè davans sou ekip Atletico Madrid la nan chanpyona sa lidè enkontestab 18 sou 18 li ap fè lakous an tèt pou kòl. sa ke l ka pèdi dè demen si Barcelone genyen e nou te bezwen wè sa match football sa pral bay dè 2 kote ki kote Atlético Madrid ye pa rapò a jan l ap jwe pandan sezon an e ki kote Real Madrid ye paske nou te di menm si yè mwen ak Merly di sa la menm si Atlético Madrid pa bon nan debi sezon an le fèt ke sa vek Real Madrid li pral jwe. L ap bay Real fil a retòd. E jodi an, apre match sa a, m konkli ke Cholo a se pi gwo vakabon ki genyen kòm kotch sou sikui an. Cholo Simeone. Apre match Real Madrid jodi an, m konkli ke Cholo se yon vakabon. E pou plizyè rezon ke m di, m konkli ke Tcholo se yon vakabon. Se paske, si w bezwen gade m, se sou YouTube pou w ale. Se paske, e Tcholo, jodi an, bay Xabi Alonso yon leson foutbòl. Real Madrid pran yon leson foutbòl jodi a nan men Atletico Madrid avèk Julian Alvarez ki montre ke li menm li son atakan de klas mondyal e gen yon bann moun y ap pale la a li pi fò pase yo de lwen. Misye kòmanse ap pwouve sa la nan fout nan ka depi ane pase nan kalite foutbòl ke l ap jwe malerezman ekip la ap jwe a pa reponn a kalite pa l. N ap pale de Atletico Madrid e petèt ke tou le fèt ke Guardiola plis kwè nan Haaland pase l, li pete koken l mande ale, bagay sa vin fè ke Julian li menm sou le plan pèsonèl misye gen yon defi pou l leve e lan vini nan Atletico Madrid la li genyen pou l ise Atletico Madrid monte e jodi a san diskisyon se mèyè van match la e pou ekip Atletico Madrid la. Real Madrid parèt an premye lye e Xabi Alonso montre l pè match la paske Xabi Alonso o gran jamè pat gendwa met Bellingham sou tèren an. Bellingham son jwè ki fèk tounen ki gen pwoblèm operasyon ki te fè operasyon l al sot fè 3 mwa pa jwe Bellingham opere depi an jiyè. E li gon 2 mwa edmi pou pi piti ke l pa jwe pou pi plis. E m te sezi lè m wè jodi a Bellingham ki te antre lan 2 match e te demare kòm titilè jodi an lan ekip Real Madrid la. Misye jwe konsa, ti bo kote w aba gòl la, Cavaral lateral dwat, Eder Militao avèk Dean Hussen, Hussen ke anpil moun ap, Kimbelly ap vann mwen menm m pa vle achte. E Arda Guler, Federico Valverde, Tchouaméni, Jude Bellingham epi devan an e Mbappé avèk Vinicius men avèk on chwa ke Guler se li menm ki te elektwon lib lan ren teren an ki kapab rive al jwenn 2 jwè yo. Cholo fè on kout kat Anraje jodia devan devan devan e devan devan Xabi Alonso Cholo a li mete Oblak anba gòl lan m panse Oblak fini tou lè 2 gòl Oblak pran yo l pa merite pran yo ditou notamman premye gòl kontè Mbappé an paske gòl sa boul la se de e pa gen men se pye balon li pran yon tir kwaze. Se avèk pye l pou Oblak fè balon an a men li pap gentan rive. Men na gentan vini sou sa. Oblak anba gòl la, misye fè Marcos Llorente jwe lateral dwat, Lenormand on krab, aryè santral a kote Langlè, epi l jwe avèk David Enko ki li menm son Slovak. kòm aryè goch nan ling defans la. Epi lan ren teren an, li jwe avèk Pablo Barrios akote Koke, epi misye jwe avèk 2 ajanten yo ki jwe yon gwo match. Kit se Nico Gonzalez ki se yon semi krab, epi Chicolo ki montre li menm pitit tig se tig, pou mwen menm se meyè jwè match la.

Julian lan dol avèk libète pou Julian li gen dwa ale li menm tout kote sou tèren an e nap wèl dekale a dwat li dekale a goch poul fè apèl de bal el fè an pwofondè tou men plis sou lè kote paske li pa vle moute sou plie sou pye sòlòt 2 ekip yo Ou te kapab di yo parèt nan menm konfigirasyon puiske devan an se Mbappé avèk avèk Vinicius. Lòt kote a se Charlotte Julian Alvarez. Men Vinicius nou konnen se yon jwè se li menm se lan lèl la lap rete ke ou pral jwenn li lòt kote pi fasil. E nan kòmansman match la ni li menm ni Mbappé tou lè 2 al pè al e kote yo pi renmen an tou lè 2 te pwèske la nèt. Nan premye mitan an, Mbappé ap mache sou pye Vinicius nan lèl goch la. Nan 10 premye minit yo, Atlético Madrid san diskisyon te dwe 2 a 0. Non sèlman Atlético Madrid ap toufe Real, Real pa kapab soti. On pas an pwofondè, m pa sonje si Hancock la k fèl oubyen si Koke, Charlotte bat defans lan de vitès. San misye pa janm manyen boul lan pase li gentan bat brezilyen an 2 vitès depi sou lan pas lan misye te gentan gen yon longè davans sou li li pa t an je lè ke li pral fè klasman pye goch lan Eder Militao fè yon sipèb entèvansyon yon tak san fot pou l rache balon an lan pye e Charlotte pou l pèmèt Thibaut Courtois pran balon an. Men malerezman pou Real Madrid, Militao ki t ap jwe trè byen e sakrifye tèt li pase misye pran kout pye a nan tandon dachil li. Misye fin jwe match la men a la mitan l pa tounen paske kout pye sa a deranje l. Li te sèlman twazyèm minit, li t ap pral antre nan katriyèm minit de jeu. Menm Charlotte sa ankò lè w pase an pwofondè de Tiwilano Simeone te gen posiblite si l pat twò lou pou l te gentan fè gòl la sou anvan Tibo Courtois gentan rive men misye pa gentan rive sou balon an e lè l rive al fè flay e lan kò l k ap mennen l la l jwenn Courtois li fè fot sou Courtois. e le pli nòmalman di mond abit la bay katon joun pou Sorloth ki te merite l paske l fè je danje sou gòlkipè a. Match la kontinye ap jwe e Atlético Madrid ap toufe Real. Real pa kapab soti e Vinicius a dagoulè Bellingham nan Mbappé poko ap mache e ekip Atlético Madrid la ap resite foutbòl li. Lò ekip anfas Real kanmenm. map pale de Atletico Madrid menm si li te a domisil li jwe kalite foutbòl ke li tap jwe nan 15 premye minit yo kounye a ou poze tèt ou kesyon e kijan k fè antrenè sa li pa Kijan antrenè sa fè pa vle jwe konsa? Ke li kwè lan tèt li son vye bagay kanpe anba kan pou lap bare pou li bagay se sak foutbòl la. Mwen m pa di ke dayè avan yè Guardiola fè l devan devan devan Arsenal. M pa di pou antrenè jwe yon sèl jan non men Gen 2 match Simeone ap pèdi se li k pèdi ekip la lan pè. Li gon fren a men l pa vle ekip la jwe. Jodi a m pa konn sa k pase l jiskaske l vin mennen 4 a 2 a l rale bak la kanmenm. Jodi an li dakò pou l jwe foutbòl. E depi lè match la kòmanse li agrese Real paske l gen 2 bagay ki rive. Real gen 18 pwen li menm li gen 9 pwen e nou te di l si l pèdi jodi a li menm li deyò lan chanpyona a. Sèl mwayen pou l ret vivan nan chanpyona a, fò l te bat Real. Ki vin fè ke misye vin jwe le tou pou le tou, li di ret anba kan pap sèvi l anyen paske avèk 9 pwen devan se 3 match. Misye oblije jwe boul. E pandan l oblije jwe boul lan, se Real Madrid kap soufri. Ti Simeone, Juliano. Fè ti nèg yo rele Carreras la pa son mizè. Nèg di tout Carreras, Carreras nou tande a jodi a pat gen bagay konsa. E misye pa son mizè anba, anba, anba, anba Simeone. Atletico Madrid pral ouvè skò lan pa Lenormand. Son on aksyon confuse, on pas an pwofondè d'Alvarez. Di nou se n fon kout tèt balon an tounen l al jwenn on jwè Atletico ki mete l nan pakè a, balon an retounen ankò li vin jwenn Juliano Simeone e misye mete on enteryè pye anndan sifas la. Thibaut Courtois pa kapab soti paske. Tchouaméni avèk Hussein sou balon an. Lenormand vole pi wo ke tout moun men avèk on lejè fot kanmenm hein paske men Lenormand li sou li sou Tchouaméni men se pa 2 men ki sou zepòl la men gen men men gen ti asansè a kanmenm lè Lenormand mete men jeneralman abit pa sifle fot sa yo men lojikman on Tchouaméni lage kò l atè abit la te ka sifle fot pou li. Misye fè asansè a sou dwèt Chouameni, misye fè yon sipèb kout tèt, li ouvè skò w lan pou Atletiko Madrid, le pli nòmalman di mond, paske Atletiko Madrid a se moman t ap domine Real. Pandan tèt Real Madrid anba dlo a, malgre 1 a 0, se Atletiko Madrid ki kontinye ap domine e plizyè aksyon te kapab gen 2 0, enben premye veritab aksyon Real Madrid nan match la, li rive. nan 25 èm minit de je. On konbinezon lan ren teren an ant Bellingham Arda Guler, Guler fè pas la an pwofondè lan do defans lan e Mbappé fè apèl sèl aksyon Mbappé lan match la hein sèl aksyon apre sa misye pa jwenn anyen ankò lan tout match la li pase lan do Clément Langlais kap jwe sovè goch avèk Anko kap jwe lateral goch la pas e ti nèg la fè yon bèl pas epi e Mbappé fè yon tir kwaze men ki manke kwaze boul la plis sou gòlkipè a ki fè yon move yon movèz lekti gòlkipè a se a pyel poul jwe lal jwe a menl. Balon an gen twòp vitès li pap gentan rive a atè. Se nan chout sa Oblak se pye dwat la pou l foure pou l jwe balon avèk pye l. Tibo Courtois fè aksyon sa yo anpil. Oblak al fè yon move jijman l plonje. Li pa gentan rive atè balon an pase pandan ke lè w ap gade ralanti a ou wè ke sa a pye l pou l jwe boul la. Real Madrid egalize pandan ke tèt Real Madrid anba dlo a. Premye choute Real Madrid nan match la, gòl. Atletico Madrid ap peze sou Real pou l wè si l ap chache 2 a 1 an. Lè yon balon ki pa gen danje, yon pas an pwofondè, yon degajman, Lenormand ke m pa konnen se sèl ki jan l rele antrenè espanyòl la ki pou ap mete Lenormand jwe sou moun nan seleksyon Espay la pandan ke l gen Kubasi sou ban. Kubasi pi konn jwe. Ke ni ou sèm ni nen Norman Kòm aryè pou pase pi bon ke tou lè 2 Mwen se pwendvi pa mwen E Nen Norman Gen tout chan an devanl se vre ke lap kouri Li pa li pa gen apui li pa wè dèyè dol Men li fè sak pi senp lan mezanmi fon kout tèt mete boul la touch. E sa Sergio Ramos t ap fè? E sa Baresi t ap fè? Se sa Bekend t ap Moun ki pi fò yo E sa yo t ap fè Fon kout tèt voye boul la touch Ou pa wè dèyè do w W ap kouri e balon an w ap gade Misye fon kout tèt nan ren teren an Epi kiyès ki jwenn boul la E Bellingham Ki pouse balon an sou Vinicius Vinicius Se sèl aksyon l fè nan match la tou Kòm yon aksyon dekla Li genyen e Lè wè m te avèk e lòt ti nèg a devan li, Lenormand ki te fè gagòt la, li kouri avèk dabò Lenormand ki te devan Lorente fè double lan. Jès ke misye. afeksyone e pèfeksyone trè byen. Li make sant pye goch la. Tou lè 2 aryè yo takle ansanm pou yo pa kite sant lan pase. Misye li menm fè yon drib translasyon. Li tounen sou li menm. Sa vle di tou lè 2 nèg yo pase dan devan. Epi li mete balon an an retrè pou Ada Goulin ki fè yon plat di pye goch. Se vre. e fransè a bare gòlkipè a men gòlkipè a te wè balon an kanmenm paske balon an pa fè kwen li enstantane men li pa fè kwen misye manyen balon an men li paka voye l ale a la sipriz jeneral Real Madrid pase 2 a 1 men Real tèlman fèb lan match la Paske jodi a Atletico Madrid mete Real toutouni pou li jistifye sa ke m te toujou panse a. Ke ekip sa ap genyen men pa gen fon de je, poko gen anyen, li gen yon jwè k ap kouvri peche pou li ki rele Mbappé ki an etadgras, jodi a l fè uityèm gòl li an 7 match. Men. Se poko sa kòm ekip. Li konfime jodi a. Sou yon kònè de Willian Alvarez, nou kwè aksyon sa gen penalite ladan l. E Tchouameni fè penalite sou Charlotte wi. Gòl ou wè yo elimine pou Atletico Madrid la. E penalite l ye wi. Charlotte ap sote. Chwa mini kenbe l lan kòlèt li rale l desann sa map di a la nou mèt al gade l pennalite si gon konsiltasyon jeneral kap fèt lan var yap bay pennalite Chwa mini kenbe misye l rale misye desann se sak fè misye paka fè kout tèt la se chwa mini kenbe mayo a epi sòlòt paka moute. Lap redi moute l paka moute. Li fè flay epi boul la vin pantan sou Langlè. Langlè fè tankou son boul ki pral touye li. Li mete men l nan balon an, gòl. Abit la bay gòl men var a men depi lè var ralanti a nou tout te wè l pa gòl. Li pa gen kesyon li pa fè eksprè. Se avèk men ou fè gòl la, moun paka fè gòl avèk men ou. Yo pa pral di se pa fòt ou. Non, gòl la fèt avèk men. Langlè fè gòl la avèk men. e abit lan va rele li, misye al konsilte, lè misye rive, le plus normalement du monde, misye bay 5 mèt 50, misye bay, e pa menm 5 mèt 50, li bay fot anfavè Real. Lè sa nou pral antre nan arè dje, Real tèlman fèb, yo bay 7 minit arè dje. Gòl sa fèt pandan 45 èm nan pral rive. Lan menm match la, lan menm arè dje a, Real Madrid pran gòl la kanmèm. Son aksyon veni de la goch, koke mete yon enteryè pye anndan sifas la, le gran Hussein, ke yon pakèt moun ap fè djòlè pou li paske li vin jwe lan Real, m pa di son move jwè, men son jwè m wè yo pran y ap pote M pa konn kote yo pral avè li. Hussein fè fly tèt. Epi Sorlot ki son trè bon jwè de la tèt. Misye kloure Thibaut Courtois. 2 a 2. E se la m panse tounan match la. Ke Real Madrid pa rantre anndan vestyè lan avèk avantaj 2 a 1 an. Ke li pran gòl yo anile. Epi li pran dezyèm gòl kanmenm.

Nan dezyèm mitan an, on sant anndan kare Nico Gonzalez pral jwe balon an, ti Arda Güler pa konn si se anndan kare li ye, paske Nico pa menm bese tèt li non pou w ta di se misye vin met pot tèt li vini abit la pa ka sifle pou li. Nico Gonzalez pi wo ke Arda Güler, Arda Güler al fè yon degajman akrobatik li pa jwenn balon, se tèt Nico Gonzalez li jwenn, fot Yo pa ba li doub pèn, yo bay penaliti, katon joun. Yo pa ba li katon wouj paske menm si li fè jeu danje, men li pa ka penalite epi pou mèt nan ka deyò ankò. Abit la byen jwe, li bay katon joun penalite. Ronel Alvarez ale, li fè gòl lan 2 a 2. E 3 3 a 2. Sa vle di nan nan 3 minit si m konsidere arè de jeu premye mitan an plis kòmansman match la nan dezyèm mitan an Real Madrid pran 2 gòl pandan ke l t ap mennen 2 a 1. E Atlético Madrid ap toufe l. Mitan teren an pèdi, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, nèg sa yo pèdi totalman lan match lan. Mwen bliye di lan a la mitan, misye oblije retire Eder Militao li vini avèk ti nèg la. Li vini avèk lòt ti lòt ti Ramos la aryè santral la pase Militao kou l pran lanmen Charlotte la on kou envolontè men se sakrifye l sakrifye tèt li ekip Real Madrid la oblije te fè yon chanjman bonè pa la suite 3 a 2. pou pou Atletico ki kontinye ap domine ekip Real la, Real vrèman tèt li anba dlo, Real pa lan boul, Atletico Madrid ap domine l, Atletico ap mennen 3 a 2 bonè, gon premye koufran, premye koufran sou lèl sou bò dwat Real ki se bò goch Atletico ki fèt nan rantre sifas la lè ke. E Asensio, Julian Alvarez kouri avè l, 58 èm minit de je, Alvarez soti depi nan sant lan avè l, Alvarez ap antre anndan kare a, l fikse l, li drible l rantre anndan kare a, Asensio kouri fè fot la pou li, chans pou li! Li pran l deyò li pa pran l anndan. Abit la bay fot. Willian Alvarez depi la li anonse ti bo koutwa map pran w. Misye al dirèkteman malgre boul la eksantre misye ale dirèkteman nan kan an. Se paske balon an pase lejèman tèt gòl ki fè l pa gòl. Ti bo koutwa plonje men se nan blòf. Si boul la te pase pi ba li t ap gòl. E Match la toujou rete nan nan 3 a 2 a e kelke minit apre gen yon fot ki fèt fwa sa l pa eksantre menm jan men l pi lwen m panse li yon 25 mèt Kòm li lejèman eksantre, Ti Bokoto a mete sèlman de moun nan mi an. Pou li menm boul la twò lwen de ou twa moun. Pou li menm balon an twò lwen Alvarez pa ka ale dirèkteman nan gòl la. Epi dezyèmman balon an lejèman eksantre ankò. Premye a te pi pre, li te lan li te lan rantre sifas la. Men li te twò eksantre. Dezyèm nan pi lwen Men l pa eksante menm jan an. Thibaut Courtois mete 2 nèg lan mi an an esperan ke Alvarez pral mete balon an lan pakè a pou l chache yon je de tèt. Misye di Thibaut Courtois no, m pral dirèkteman lan gòl la. Misye di m pral dirèkteman lan gòl la, Si w kapab ou al chèche l. Kòm pat gon gwo mu e Alvarez se youn nan meyè frap de bal ki gen la sou sikui a, li fè pati de yo, m pa di se pi bon an, men se youn nan meyè yo. Misye mete yon enteryè pye avèk fòs sou tèt mu an, Thibaut Courtois wè balon an, men l paka jwe l paske boul la gen twòp fòs epi boul la al nan kwen nèt. Li pwonje l manyen boul la men se nan kan l mete l. 4 a 2 pou Atletico Madrid. A se moman di match e 63 zièm minit de je Real fè gòl la Real pran gòl la se lè sa Antrenè a rann li kont ke Bellingham pa bon lan match la. Pandan se tan, Bellingham pat dwe menm te dwe kòmanse. Misye retire Bellingham, li mete e li mete Rodrygo. E pi li retire Arda Güler, li mete Mastrandjano. Yon chanjman ke l t ap fè pou l wè si la bagay bon. Simeone make dezyèm gòl la nan 63 zyèm minit de je. Epi Simeone fin jwe. Li estime ke li gen 2 gòl. Li pap ouvè kò l ankò. Li al kanpe anba. Li al kanpe anba e bagay sa vin, se lè sa Real vin tounen lan match. Real vin ap domine match la paske Atlético ap jwe sou, Atlético ap jwe sou 35 mèt. Men Real Madrid pa janm rate yon gòl. Bon, konsa Simeone vin gen rezon. Paske non sèlman l ap jwe ba. Real Madrid pa rate gòl. Yo gen balon an, Marcanchono monte, l fè rèk ti lòbèy li, men l pa janm kapab destabilize defans lan. Vinicius lan lòt bò a vin soti nan match. Lè m di soti a pa retire non, li vin li vin pa ka jwe jan l t ap jwe a. E yon jwè tankou Mbappé li menm ki bezwen espas, otomatikman Simeone rale bak jwè tankou Mbappé, jwè jwè kremè ki bezwen espas pou yo kouri, jwè sa yo pa lan boul. Pase lè ou bezwen balon nan ti espas, se moun ki fò teknikman e ki kapab sot sou nan bagay la. Rodrigo moute pakèt ti yn de ap bagay men radòt pa janm genyen e anyen ki fèt. E plizyè chanjman fèt, Ronel Alvarez, yo retire Sorloth bò kote pa Simeone, yo retire Nico Gonzalez Yo mete Griezmann, Molina rantre nan plas Alvarez, men sa se nou palan tèl arè dje, epi Alex Baena rantre nan plas Juliano Simeone. Epi nan arè dje a, gon balon ki pral pèdi, Alex Baena vòlè balon an e e Bellingham ki fon vye pas e pa Bellingham non e Iriguen an Valverde fon pas avèk anpil dezenvolti lan ren teren an epi ti ba ti Alex Bareya pase l vòlè balon an li fon kous 40 mèt ale lan sant lan l vòlè boul la epi lè l pral antre lan sifas reparasyon an li woule balon an pou Griezmann ki pa òje. Ange Griezmann tap fè kous la avèl li. 2 nèg sa yo fre, yo te fèk antre nan match la yo menm, yo te ka kouri. Epi misye woule balon an, Griezmann avèk pye dwat li, li ajiste Thibaut Courtois, plat du pied, 5 a 2 Atlético Madrid le plus normalement du monde, sanl pa vòlè, sanl pa fè hold up, dayè se Real ki tap fè hold up, ki tap fè, si li te genyen match sa. Yo fè senkyèm gòl lan jodi an. Pwojè Xabi Alonso a nan match jodi a toutouni. Pwojè a Atletiko Simeone mete pwojè a toutouni jodi a. Pwojè Xabi Alonso a. Premyèman. Carreras sa kapab rive yon vèv yon move match. Men Carreras ke nou te wè nan Benfica kont Barcelone, misye te fè yon gwo match. Notamman li te nan yon gwo batay avèk ti nèg la. Ti pa Barcelone nan goche a. Batay sa te fè misye fè anpil pwen. E Real Madrid te al chèche misye. Pandan misye vin la se vwe l ap vwe byen. Men jodi an tireli a mesi mwen renmen metel toutouni di nou sèn nan mwen pat konn wè li se kimberly ki te konn pale m de li e li te konn ap gade l nan Brighton m pa sonje ki ekip sa an angletè pandan misye vin la mwen se gwo bagay li pran lespay. Nan Real se djòlè sèlman kap fèt pou li jodi an e m wè son jwè k chaje feblès men e nou konnen lè w nan Real ou miltipliye pa 10 sa yo sa yo lan jwèt la tou ou pa gen anyen w ka fè kont yo men e Xabi Alonso gen anpil travay pou l fè pase sa k rive jodi a. Li plis teknik ke tout lòt bagay. Odela de konsiderasyon taktik yo, de pyon k ap deplase, men sa k pase jodi a, li teknik. Sa vle di se teknikman Atlético Madrid bat Real. Atlético Madrid te pi fò. Teknikman avèk balon an, li te pi fò ke Real Madrid. Sa l t ap fè a te klè e nèt e l te konn sa l ap fè a. Pandan ke Real Madrid se lè Atletico fin bat li, li pase 4 a 2 a, ke Real vin gen balon, Atletico dakò l ba l boul la. L al kanpe anba kan l. Li di si m pran yon gòl nan men w m p ap pran 2. Paske nou konn sa se Cholo a. Ki vle di pwojè. Xabi Alonso a lwen pou l rive. Donk wala se yon nouvo kotch, se yon lòt ekip, gen yon lòt apwòch, gen yon lòt filozofi. Antrenè a fèt pou l gen tan devan l. Li jwe avèk 2 ekip ki pi fò pase l. Paris Saint Germain avèk Atletico Madrid. Atletico Madrid la mwen di pi fò. Se pa nan lapsoli non. Se yon pi fò nan pwojè de je.

Sa di donk li bezwen yon tan d'adaptasyon pou li ki bezwen ekip ke l bezwen. Ankò la fwa misye pa bay tèt li manti. Jodi an n'ap konstate ke Rodrygo avèk Vinicius ke l te pran pòz ki pa ka sou tèren ansanm nan, lè bò a mare tou lè 2 te sou tèren an. Sa vle di donk apwòch sa se manti l ye. Antrenè ap bay tèt li manti. Pase dè ke ou renye prensip ke w bay tèt ou depi nan kòmansman sezon an, m pa di ke w pa ta ka fè yon kou taktik non. Men konba kòm bagay yo te fasil ou t ap pede genyen nan lafasilite, ou pa t janm renmen tèt ou an kesyon, kounye a ou te rete se yon kòt rèd. Men jodi a kon bato ap koule a la e dlo antre lan kal bato rat ap pran ap pran ap met deyò ou oblije rele tout sòlda w e se sa m te di lan lan lan emisyon m te fè pou kont mwen lè w gen jwè w antrenè pa konn fache avèk jwè antrenè lè w gen jwè w ki enpòtan e chèche w chèche kijan w ap fè pou entegre yo e non goumen avè yo. E jodi a li klè e nèt Xabi Alonso ta al eseye rele tout lwa yo pou l wè kiyès ki te ka retire l nan lòbèy ke l te pran la jodi a. Bon, nou imajine nou yon segond si sa ki Baselòn Real t ap jwe la? Atletiko ki pa gen yon ka nan kalite teknik Baselòn nan kenbe boul. Bon gad sa l fè Real. Bon si se te Baselòn? Li tap 5 men pa tap 5 a 2 non. Li pa tap 5 2 non. A di donk Real ou konn ki kote mwen gon ti pwogrè k fèt. E ki klè se 3 jwè ofansif yo jodi an ki dakò fè pressing. Vinicius, Mbappé avèk Arda Güler. Lè Real pa gen balon an. Se Atletico Madrid kap soti nèg sa yo fè pressing. Se sèl kote nan pa rapò a ekip ane pase a m wè Real fè pwogrè. E ke nèg yo pa jwe an senatè. 3 nèg devan yo pa jwe an senatè, 3 jwè ofansif yo, bon Bellingham li menm pa an senatè lap toujou make. Menm si yo mete l kòm ofansif men lap toujou make. Men goulè ni Vinicius ni Mbappé yo tou lè 3 fè pressing. Konnya kisak fasilite yo fè pressing nan tou? E paske le nòman, langle e dè vè limite teknikman yo ye ki pèmèt ke ti presing nan plizoumwen li fè ti mache wi. Men swa fè presing sou moun ki konn jwe, swa yè k konn jwe, ki kapab soti balon pwòp, gen moun ki vin chèche l. E pa Koke k ap vin chache balon, se Pedri k ap vin chache l oubyen De Jong. Yon lòt bagay li ye wi. Ae moun kap vin pranl pwop epi depi ou soti anba pressing ou an zen pete wi e mwen panse ke jodi an Xabi Alonso te nan syèl avèk fanatik Real Madrid yo pase gen nèg mwen konn wè kap fè djòlè kap di 18 sou 18 men ki pat wè feblès yo, feblès yo parèt toutouni la jodi a feblès yo parèt li bonè. Xabi Alonso gen travay pou l fè men sof ke li gentan fè yon 18 sou 18 la li menm an atandan ke nèg jwenn e bout anba l li kapab korije sa pou l gen korije li genyen posiblite sa a.